Ya maje sèm la sèm ale ok nap fè do majè epi sonje jezi revyen byento prepare lavi nou sa li vrèman enpòtan ok la ou fè do majè nou pral fè akò sa nou pral apeje akò a ok nou fè sa wè epi nou pral fè re minè nap fè fa majè. Nap fè sol majè, nap tounen sou do majè ankò. Ok, la nou fè premye, nou fè dezyèm an minè, nou fè katriyèm an majè, nou fè senkyèm an majè, nou tonbe sou premye ankò. Nou fè sa. Ok Sa se premye pati nan leson Ok Nou te fon lòt leson kòm sa ankò Nou fè sa La nou fè grap Nou frape Avèk pous la Nou fè sa Pou premye akò a Nou pa jwe premye kòd la Nou fè Nou jwe avèk endèks a Avèk le majè. Ok nou fè sa. Ok wè li. M fè. Epi m pral fè tyès la ki se mi minè. Nan menm fòm nan epi m pral fè dezyèm nan ki se re minè. Epi m tonbe sou sizyèm nan an minè. Wè li m fè. Ok sa se ti akò de baz pou kapab avanse pou kapab byen konnen manj gita pa egzanp lè ke w sou yon gam majè pou kapab konnen akò e fondamantal yo sa li vrèman enpòtan ok. Nou fè sa Nou fè do pa pa Mi Sa se mi minè Mou pa pa Toujou admèt pou do dwèt 1 an byen rive sou senkyèm kòd la pou l kapab byen kenbe tonik la an An medyòm nan la ok Pou bas tonik la li soti nòmal ok Ok Ou wè yo Sa e menm akò yo ye Se mi minè avèk re minè se menm nan Ok se menm fòm nan Epi nou tounen sou la Laa La minè nan fòm sa. Ok m fè sa. Ok sa pou tout debitan m yo la. Nou prale men sonje Jezi revyen byento ranje lavi nou sa li vrèman enpòtan pandan n ap aprann jwe mizik epi mete lavi nou o pwòp. Ok la do sa e do majè. Mi minè, re minè, wè m fè grap. Sa se, lè ke w fè sa, sa se apèj, lè ke w fè sa, sa e grap yo ye. Ok? Ok? M fè? Sa e grap m ap jwe la. Ou wè? Ok Ki sa m te ba w ankò? M te ba w Do Apèj Do Epi m te di w te fè La minè Ou te fè Re minè Epi m te fè Sòl majè Ok Do majè

Pandan nap avanse nan gita epi li la bib nou ok sa li vreman enpotan ok ann fè sa ok wè do do majè epi la minè m tou annik ajoute dwèt 3 sou katriyèm kòd la la ok banm minè menm jan sim tap fè la majè m tap annik depoze dwèt 2 a la. nan twazyèm kòd la la. M ta mèt depoze l la. La, la li majè. Lè m wè ti dwèt li a, li, li minè. Ok? A, a, a, an nou rekòmanse. Do majè. La minè. E, epi re minè. Sòl majè. Domaj. Men apre nou apre sa nou pral kòmanse gaye, nou pral kòmanse ba w lòt ti mouvman kote nou pral pase akò diminye. Ok, nou pral pase lòt ti bagay pou ka lè sitou lè w ap jwe gospel. Ou konprann? N ap vin avèk sa yo apre. N ap fin ba w baz la pou nou byen ba w l. epi pou tout moun kapab avanse vè lavan. Se do, la minè, re minè, sòl majè, sa se apèj ok, ok, depi w ap degrene nan fòm sa, se apèj, gen plizyè tip de apèj. Ok Gen plizyè tip Èy sa Sa se yon fòm Gen apèj ki kòmanse anba moute Sitou lè n ap jwe konpa a Sa se yon stil akonpayman ansyen Men pandan m di w li ansyen an se yon teknik pwofesyonèl li ye tou. E gen nèg ki pa renmen fè l, n ap wè anpil gwo mizisyen renmen fè l, akonpayman sa tankou Dadou Pasquet, Bener Seïde renmen fè stil akonpayman sa. Ok, se pou m kapab moutre nou se yon bagay ki m te ka di w ki pwofesyonèl. Ou konprann, gen nèg ki di a li ansyen, non, tout ansyen yo te jwe mizik avèk de teknik ou konprann. e sak fè ou wè nèg yo toujou kenbe menm stil la, nèg yo swiv anpil nan ansyen yo ki konn ap jwe, sitou lè ap jwe avèk dwèt, konprann bon ta de fòm, ay e kounya la nou menm jèn yo ke nou pa kenbe yo ankò ok, e nou twouve yo, nou twouve yo kòmsi yo twò ansyen ok, wap wè tout nèg se sou gwouv yo ye, se solo yo beye fè. Men ti nèg la kite bon akò pa jwenn yon lòt fòm ou konprann lap santi li jennen ok sa yo vrèman enpòtan mezanmi apre nap vin sou sa yo apre nap vin sou sa yo pou nou kapab baw de teknik ok men jis make sa yo ok ok ok sa e youn epi nou fè sa mpap pap Sa fè 2, ok, menm menot la ankò, epi nou fè re minè, epi nou fè fa majè, sonje katriyèm dòt la ki pou al avan, epi nou fè sòl, epi nou tounen sou premye ankò, la, epi tchaw tchaw.